Bonjou bonswa tout zanmi moa biznis yo kòman nou ye jodi a nou vin prezante w yon videyo ki vrèman kapab fè w kontan kap fè w plezi an menm tan videyo sa li pou objektif pou kapab kominike ansanm avè w ebyen veritab chanjman ki genyen sou sistèm lan kòman yon ayisyen oubyen yon brezilyen ki brezil kapab aplike pou fanmi l an Ayiti. Nan videyo sa nou prezante la, anvan n kòmanse n ap di w like, abòne, pataje sou chanèl sa, se la w ap kapab jwenn tout enfòmasyon sou detay ebyen imigrasyon ke n ap rezoud la. Kesyon bagay viza, kesyon bagay regwoupman familyal se la w ap kapab jwenn tout enfòmasyon. Non pam se Alimbè Moriso kap prezante w videyo sa a, anvan n ale pi lwen nap di w ou mèt kòmanse souri. Kòmanse souri paske depi jodi a ou menm ki gen rezidans, ou menm ki gen posibilite wap travay, ou kapab rive antre fanmi w san oken pwoblèm sot an Ayiti pou vini Brezil. Yon nòt mwen t ap asiste de yon kòlèg sou entenèt la, m pa sonje non l, men l gen yon Sonson ladan l, m t al eseye verifye enfòmasyon l te bay la, men m tèlman konnen bagay sa tèlman strik, enben m pa kwè ke yo t ap gentan soti yon bagay konsa. M te vrèman santi m choke epi m te di m pral chèche enfòmasyon ofisyèl. Enfòmasyon an se kisa l ye? Kit ou natiralize Brezilyen ou kapab antre fanmi w, kit ou pa natiralize ou kapab antre fanmi w depiw gen rezidans. Yo pa mete okenn restriksyon ni ki kalite rezidans ou dwe genyen. Depi ou gen rezidans ou kapab rive fè sa san oken pwoblèm. Nan videyo a ou pral wè tout detay, kèk detay enpòtan ou bezwen konnen. pou kapab rive ebyen elijib pou antre fanmi ou e si ou pa ka fè sa pou kont ou n kapab ede w e si ou kapab ede tèt ou n ka reede w ankò nan lòt fason sa vle di si ou bezwen yon èd si ou bezwen yon sipò donk nou pral pase a laksyon m pa sonje tout dokiman yo nan tèt mwen men m te eseye elabore yo nan videyo nou pral gade nan aprè lè m fin pale la. Pa poze m twòp kesyon, se poutèt sa m prezante videyo sa a, chak lè nou bezwen yon done, yon enfòmasyon, plen nèg vin gade videyo a pou n tande tout detay san oken pwoblèm. Premyèman, w ap bezwen yon w ap bezwen paspò w ki gen de paj vyèj. Wap bezwen yon foto 5 pa 7 Wap bezwen yon rezèvasyon biyè ale retou Wap bezwen gen yon kazye jidisyè ki fèt nan Tribinal Premyè Enstans oubyen nan dcpj selon sa k pi pre w M wè yo pa di pou l legalize Donk si toutfwa n ta fè yon dosye yo ta mande pou l legalize n ap legalize l san oken pwoblèm Yon lòt bagay ankò yo mande Enben rezidans moun ki ap viv Brezil la nou bezwen l? Enben nou bezwen jistifikasyon rezidans manm fanmi ki Brezil la. Sa vle di pyès w ap gen pou prezante a fò w kapab pwouve egzakteman men kote w rete. Se pa pou di se yon moun ki pral di enben l ap fè yon deklarasyon pou ou eksetera tankou ta gen yon bil sou non w. Oswa ou te kapab gen yon, m te kapab di yon bil entènèt, yon bil kouran, dlo sou non ou, li pi enpòtan olye ou pral fè yon fè ti deklarasyon ba ou. Lè sa dosye w la ap pi alèz. Yon lòt bagay nou bezwen ankò. Yo di nou bezwen Prezante, depandaman de moun w ap rantre a, ak de nesans oubyen ak maryaj ki pwouve lyen ou gen antre moun ou genyen, moun ki isit la, ak moun ou genyen ki fanmi w ann Ayiti a. Apre sa, yo di w bezwen. Prezante l Extrait des Archives Nationales et la version manuscrite, sa vle di, ni pati ki ekri a men an, ni pati ki orijinal la. Ou konnen lè m ap fè yon dosye, mwen yon jan trè delika, yon fason pou m pa echwe. Se sa ke nou ofri nan Boa Business. Wè yo di, il faut présenter l'extrait des Archives Nationales et la version manuscrite. Sa vle di sa ki ekri nan men an avèk sa yo bay nan Achiv Nasyonal la. Apre sa yo di w, ok, jistifiyasyon kote w rete. Apre sa gen yon lòt bagay ankò ke yo di. Yo di, si timoun nan li minè.

Pou y aksede, enfòmasyon nan done rekiz e ajoute dè kopi nimerik, eksetera si mansyone, e fòmilè, eksetera Fòmilè RER. Apre sa yo di, Enben, ou dwe bay tout done enpòtan, tout dokiman y ap mande, men tout kopi yo ou dwe mete yo nan fòmilè

Lè pèman Au comptoir de la Sogebank tap avanse, se tout enfòmasyon sa yo n tap ba w, se tout detay sa yo n tap ba w. Bienvenue au Brésil, se trè enpòtan. Like, abòne, pataje. Pou pa rate okenn nan videyo ke nap gen pou n prezante. Non pa m se Alember Morisseau ki tap prezante w videyo sa a, MOWA Biznis si n kapab egziste se gras a MOWA Biznis. Swiv videyo a, swiv detay yo, pa poze m twòp kesyon, ou enterese, kontakte m nan plis 55 11 943 636 786 san oken pwoblèm pou kapab jwenn, ebyen. Viza paw la fresh trankil san oken pwoblem. Taka konba yo nan pwosesis la, nou pap ko bay pri a, lè w pale avè nou prive nap ka di w egzakteman sa w gen bezwen. Moa Business. Pou n kapab pote eklèsisman ofisyèl sou enfòmasyon ke nou menm nou jwenn pa rapò a lis dokiman, enben ou ta dwe prezante pou kapab antre fanmiy ou ki sòti bon fanmiy ou ki an ayiti pou vini brezil donk toujou gen opòtinite pou moun ki gen fanmiy yo paske nou konnen li vrèman difisil e sa te kreye gwo fristrasyon paske pwogram regwoupman familyal la li pral pran fen sak te deja la ebyen gen moun ki poko ka resevwa ebyen viza Mwen menm pèsonèlman m gen kèk moun mwen poko ka bay viza paske ebyen nou poko ka rive ebyen jwenn opòtinite sa. Nòmalman ebyen ou menm kisa w kapab fè depi kounya sou chanèl sa ou kapab like epi pataje pou pa rate anyen nan enfo ke nap gen pou n prezante. E si n kapab swiv enfòmasyon ki la. Ta sanble depi le 26 mas 2026 enfòmasyon sa a ki la li aktyalize. Nou pral li ansanm avèk nou, Lanbasad di Brezil a Port-au-Prince peut délivrer des visas temporaires, vii tèm 11,

Premyèman o sitwayen non brezilyen ki è konjwen ou patnè ki rezid o Brezil, o sitwayen non brezilyen, père, mère, grand-père, grand-mère, fils ou petits-enfants d'un citoyen brésilien ou d'un citoyen non brezilyen ki rezid o Brezil. Sa a se eleman kle a. M pral reli l pou nou. Ebyen, le visa Vitem 11 est le visa de regroupement familial brésilien de long séjour plus de 90 jours, il pourrait être délivré, n ap konsidere dezyèm nan, aux citoyens non brésiliens Pè, mè, gran pè, gran mè, fis ou petizanfan. Moun k ap mande kouzen, kouzin eksetera, enben nou wè enfòmasyon sa a, li pa posib pou kouzen, kouzin, pou, enben, matant, pou kouzen, pou tonton eksetera, Yo mansyone egzatteman kalite moun ki kapab benefisye l. Yo pale de, yo di père, mère, grand-père, grand-mère, fils ou petits enfants d'un citoyen brésilien ou de citoyens haïtiens non brezilyen ki rezide o Brezil. Sa vle di oim pa ladan l. Oim pa ladan l. oim pa ladanl pa gen kesyon de oim ankò k pral bay randevou pou n fè demach sila n ap avanse pi devan o sitwayen non brezilyen nou met m wè yo mete bofis yo mete bèlfi frèchè de sitwayen brezilyen sitwayen non brezilyen ki rezide o brezil enben bofis la se n kapab di Bòfrè eksetera genlè gen posiblite bofis sa lè yo pale de bofis m te kapab di an ayiti lè pa egzanp ou gen bèlmè w enben lè ou gen bèlmè w te gen yon ti pwoblèm nan ekran lè ou gen bèlmè w enben ou menm bèlmè w si l ta brezil ou ta ayiti l ap ka antre w oubyen si se pitit oubyen si l fè pitit ak pitit ou eksetera bagay sa m pa bon m panse n konprann bon e na eseye familyarize nou avèk sa men yo di le demandan di viza a mwen de 18 an ou le demandan di viza èt en etidyan

de sitwayen brezilyen. Ok, n ap avanse pi devan. Yo di la delivrans di vitem 11 dekouj di pouvwa diskresyonè de leta brezilyen. Donk le viza konstitye yn senp pèspektiv de dwa e vòt antre o Brezil poura èt entèdit e vòt sejou redwi pa desizyon ministè dla jistis brezilyen. Bon sa se bagay ki gen rapò avèk lwa eksetera, lòt atik, lòt sesi sela. Donk si w kapab swiv. Tout detay yo, w ap wè pa gen anyen avwa ansanm avèk oim ankò. W ap gade wè yo di w Levitem 11 kout 100 dola ameriken. Donk la, si w ap gade pou wè, yo di w aprèzavwa depoze vòt demand, eskize, o sistèm e-konsila,

Nan ministè de la jistis i ann byen gade fòk yo legalize nan pakè, nan ministè de la jistis ou byen nan direksyon santral la polis jidisyè. Bon, sa yo vle di la m pa kwè yo bezwen legalize l, yo di se sèlman kaje jidisyè ki fèt nan pakè ou byen nan ministè de la jistis, Ou byen nan direksyon santral de la polis jidisyè. Bon. Yo di anbasad la l pa aksepte sètifika bòn vi e mès. Fanmi an dwe fè yon lèt envitasyon bay manm lan ou byen etranje a. Dakò? Nenpòt moun ki vle aplike li kapab kontakte n pou plis detay, pou plis enfòmasyon. Mo a biznis like abòne pataje ou sou chanèl kolobrik news.
Nan mo a biznis nou ofri sèvis kab transfè ini transfè mini trechaj entènasyonal tikè brezil tikè nasyonal entènasyonal san oken pwoblèm trè byento n pral ofri sèvis monigam san gade tèt non pa m se Alember Morisseau DG, Moa Business, k ap prezante w videyo sa a, pa pèdi tan. Voye minit bay fanm ou ann Ayiti. Itilize yon metòd ki franch, enben pa mwayen Pix, enben katon, makina, kredi, dèbito, sou nenpòt fòm, pase lado, kapab enben peye sou divès fòm. Itilize plizyè estrateji pou w kapab ebyen pran sèvis nan MOA Biznis. Nou fasilite w, ou pa bezwen peye kach, pa bay tèt ou pwoblèm. Nou gen mwayen pou w kapab ebyen peye plizyè fwa, pa mwayen kredi, debi, piks, eksetera, sa k ap pi bon pou ou a. Nou rete la, enben pou yon lòt videyo nap gen pou n prezante e pa bliye nou pa ofri sèl sèvis viza regwoupman familyal men nou ofri viza tou viza touris an atandan se sou 2 sa yo nap travay nou poko ka di w anyen sou viza imanitè paske n pa resevwa okenn notifikasyon. Ebyen ou menm ki ap gade video sa kounya like abone pataje pou pa pèdi anyen travay video a li pral soti trè peu.